Di wi l gen moun dèyè l. Nou bezwen non, nou bezwen tchou ansyen geri yo pou nou pran non. Map fout kraze Gonayiv jodi a. Depi ti wi di m an avan la pou wè kaka.
Bagay yo konplike nan Gonayiv site endepandans lan jan sa li te anonse, chèf bandi Ti Wil la manke kite po l aprè ke yon lòt gwo koure parèy li la rale zam. Pandan Ti Wil ap bwè byè li ouvè kout bal sou chèf bandi Ti Wil. An nan videyo sa m pral kite w wè vizaj moun ki rele Ti Wil la si w pat konnen l se youn nan moun ki te lite pou te ranvèse gouvèneman Jean Bertrand Aristide la. Donk se vre Ti Willie pa mouri, li touye gwo koure sa k te ouvè kout bal sou li, manke la a, fè l fè vwèl pou peyi san chapo. Semèn pase a, bandi Winter, chèf bandi Raboto, te deklare lagè la a Prezidan Jovenel Moïse, li te fè konnen pou moun pa ret bò komisarya, paske l ta pral fè disparèt komisarya pou yo nan Gonayiv, yo pa rekonèt Jovenel Moïse, Kòm etan prezidan la repiblik. La ta sanble bagay la rive nan yon nivo grav la a, sa se pa gè ki deklare ankò, gè la li kòmanse menm. Paske kout bal la kòmanse ap tonbe nan bandi sou sou bandi nan Gonayiv. Kanal di van, bò kote pa l, aprann ke Ti Wil la manke pèdi lavi l, rapid vit, rann li la nan Gonayiv, vin pote ranfò, bay Ti Wil. ke l konsidere kòm pitit li e l fè konnen kèlkeswa moun nan k ta voye tiye tiwil fò yo ta pran l avan paske li li se papa mesye sa yo nan Gonayiv. Mèt pran san w, m pral kite w gade videyo a, tande kòman mesye sa yo yo t ap pale eksplike sa k te pase a. Yon lòt bò la, plizyè gwo koure. Anvayi Dedun, zòn kote, baz, bandi Kanal du Van li ye. Kanal du Van pete kout bal ak mesye sa yo. Zam yo tonbe, e Kanal du Van voye yon pinga ba yo, paske mesye sa yo vle gate Dedun, e yo kòmanse pran moun nan Dedun, mande fanmi yo kòb yo pat janm panse posede nan tout vi yo. Donk, ta sanble nan peyi a la, bagay yo se tout kote yo melanje. Ak 1 an sa la. Prezidan Jovenel Moise li rete ta sanble nap konnen pi ke tanl pase deja nan tèt pouvwa nan lakou la repiblik. Gonayiv, dife a li leve, nan Dedun yon lòt gwoup bandi ap fòme ap pete kout bal la ak bandi kanal du van ki fè konnen kel kouri dèyè mesye yo, Li anvayi yo ak kout bal ankò yn fwa nan video sa Bakyto pran sanw byen tande kòman sa li te pase raplew kem toujou diw joum vin nan mikro sa mwen pa diw yon bagay kem konnen pa swiv mwen ankò gwo bonjou gwo bonswa pran sanw tande kòman sa li te pase.

Men pe moun papa neg sa yo m gou m anvan yo one. Anh kaka sa, nèg la ak tiwil ap bwè byè yon kote l parèt li aji kout zam sou tiwil, li tiye bon si tiwil pat ki je misye bon m tap elman a misye wi non bon mwen di nèg la mwen di misye menm menm sou beton an parèt tèt non di lòt kolonn nan parèt tèt li men wa de zanimo a.

Men pe moun papa neg sa yo m gou m anvan yo one. Anh kaka sa! Nèg la ak tiwil ap bwè byè yon kote l parèt li aji kout zam sou tiwil li tiye bon si tiwil pat tiye misye bon m tap elman a misye yo non bon mwen di nèg la di misye menm menm sou beton an parèt tèt non di lòt kolonn nan parèt tèt li men wa de Antouka ou tande e ou wè kòman sal te ye tiwil la manke pèdi lavil. Kanal du van al pote ranfò. Kounya m pral envite w tande kanal du van ki tap esplike la yon group nèg ki anvayi Dedun kòman l kouri dèyè yo zam yo tonbe li pap kite nèg vin gate Dedun nan men l ki se kote li gen jaden l kote li rete avèk fanmi l ann pran san nou pou n tande kanal du van yon lòt fwa ankò. Koman tap esplike jan sa l te pase nan de dil.
Pa gen pwoblèm pou yo pran makout fizi an pou yo pibliye l sou lemond antye paske entènasyonal la konnen yon nèg tankou m pa ka san zam e m konnen m ap mouri kwè Desalin se yon gwoup gang ki vin fonde nan peyi m de kao de dil yo sot site solèy. Yon eleman k rele Seriz avèk kèlke zòt k al dèyè yo vin kantonnen nan Dedin Dekawo. Yo sizòm loudman ame, se pa moun Dekawo, moun Seri yo ba avè yo. Se moun Dòbayè, lakou Glòt Senflè, elit gate Dekawo. M ale, m al dè nèg yo twa fwa, m tonbe nan dlo, m remèt la lapolis. Polis yo avèm la, mwen kwè chak ou m kouri dèyè yo yo retounen. Moun de Djin, moun de Kawo m konnen e ba nou tout ki renmen m, men m ba kyè tout tout moun pa renmen Jezi e ba mwen tout moun te ka renmen. Anyway, m ap goumen m ba nou libète nou. Gad yon ti dam yo yo kidnape modèl, yo mande 400 mil dola. Si nèg sa yo vin rele la jodi a yo 4 yo 6, demen l ap 10 l ap 15, yo pral kidnape tout moun de Kawo nan menm. Yèswa m tap vin kwaze kout zam avè yo men m pa vle moun 2 ka yo pran bal se sak fè m pat vin yèswa men konnya m vin la yo paka kanpe ke yo ke yo kouri banm ti 22 a nan sa e zam ki te nan men yo repetel mouchè sa paka fon ak mwen sa paka fon ak mwen bay li menm lapolis si yo mande w li mèt bay li men se yon ti 22 ki te nan men yo lè map kouri dèyè yo li sot tonbe. nan semityè sa m konnen n byen 22 seis ok mèsi tout diaspora m salye m pa gen pwoblèm pou yo pran makout fizi an pou yo pibliye l sou lemond antye paske entènasyonal la konnen yon nèg tankou m pa ka san zam e m konnen m ap mouri kwè dechale se yon gwoup gang ki vin fonde nan peyi m de kao de di. Yo sot site solèy yon eleman k rele Seriz avèk kèlke zòt k al dèyè yo vin kantonnen nan Dedin Dekawo. Yo sizòm loudman ame, se pa moun Dekawo, moun Seri yo pa avè yo. Se moun Dòbayè, lakou, Glòt, Senflè, elit gate Dekawo. M ale m al dè nèg yo 3 fwa, m tonbe nan dlo m remèt la lapolis, polis yo avè m la, mwen kwè chak kou m kouri dèyè yo yo retounen. Moun Bedjine, moun de Kawo m konnen e pa nou tout ki renmen m, men m pa kè, si tout moun pa renmen Jezi e ba mwen tout moun te ka renmen. Anyway, m ap goumen m ba nou libète nou. Gad yon ti dam yo kidnape modèl, yo mande 400 mil dola. Si nèg sa yo vin rele la jodi a yo 4 yo 6 demen lap 10 lap 15 yo pral kidnape tout moun dekawo nan menm yè swa m tap vin kwaze kout zam avè yo men m pa vle moun dekawo pran bal se sak fè m pat vin yè swa men konnya m vin la yo paka kanpe ke yo ke yo kouri banm ti 22 a nan sa e zam ki te nan men yo repete l mouche sa sa paka fon ak mwen sa paka fon ak mwen bay li menm lapolis yo mande w li mèt bay li.